Dil konsa sal konnen m konnen mwen menm ansanm avèl m te gen ansanm nan poul voyel mwen silvouplè. Epitou m konnen w map tann ou kounye a. Paske mwen kounye a nap pede pou m al nan bay.
Ebyen ou pa vini gade mwen menm se sou fyèl mwen ou wè sa w e pè Djevi te fè w la map fè w pi mal ke sa pè Djevi te fè w la. Mwen nan bay sa. Ooh men zomangay vin bat moun nan vye bout kay la la pè Djevi redi fè a map touyel nèt jodia.

Se pale yo blan m ka vole sou ou la m ale. Mezo manga, bon jan dezod la, pa janm pa nan diskisyon non. Nou met mete, pa janm pa pale. Mesye, gad koman ti neg dezod o. Men, m konnen e ti neg la rele m son bagay serye lap di m lap joure madanm mwen. Li koman, koman misye ye? Sure.
Mesi, mesi, mesi, mesi. Bagay yo pa bon pou mwen ditou. M leve, m pap fè anyen. M leve maten, m chita. Tout sa m manyen yo kont mwen. Tout sa m manyen nan lavi sa kont mwen. Kisa m dwe fè menm? Hey! Rete sa pa son bagay?
Sa vle di ou toujou konsa toujou? Mesye oo, sa vle di ou toujou ap mache wap chante nan lari a, wap soufle nan lari a, ou pap kite defo sa toujou? Kòman map soufle la, mwen mpa reta moun non touti lavi. Ou pa reta moun, kòm konnen sa avèk konpè yo Dyevy ou ret anlè a tout, kòmè Fabyèn ou ou pa ret lakay yo ankò? Bon ou genlè son zèklèk filo paske si se yon moun ki te fol paka baw non ti ravin nan figi moun. Sa ti ravin nan genyen? Zo mangay si ou pa rete map fout on kout wòch chita virè atè la wi.

M sot nan lakay la m pran chita kounya la Zo manga li pase la Misye ap manke m dega la Misye fout m yon vale kout wòch Misye kase pye m Kòman? Zo mangay?
Wi Ebyen kisa ti nèg sa menm ap regle nan bouk la la a? Woy Yon ti nèg ki pat menm ka viv Yo pran l met yon kote Li tèlman bay pwoblèm Bon tou dènyeman la Ti nèg la vin lakay la l ap soufle nan vizaj moun Yo pote pè Dyezi

Mezanmi. M pap ka ale ou met ale. Ebe m pata vle kite w la men ou konnen m prese. Map tann map tann bagay la fret.
Non ou konnen m prese. Wouyy map tann bagay la fret ou met ale. Map tann bagay la fret. Mesye sa touye e di la vin pou misye li panse m tap rete m pa la m pa tap fè anyen wi wi e la wi e la l rete woy 4 bagay matwoj la.

Bon mezanmi epa depim maten poum voye zomangay ale lakay kòmè rosna zomangay pa janm vini bondye gon sa lap regle nan wout tout bagay ti gason sa se dezòd li pou fè ladann li pa gen anyen fè poul pa fè dezòd ladann lèl vini la fòm mandel wi kisal tap regle nan lari an la toujou li poko janm ka parèt vin jwenn mwen.

La cheri ou gon problem. Humm Amy ki pwoblèm m gen ankò la cheri. Pwoblèm ou gen ou konnen lò moun lò moun ap dan mama ou kijan pou ye ou paka ou paka tout jounen son pantalon san rete san rete men ki bagay sa men sa se betiz monchè hein ou paka ap dan mama ou tout jounen ou nan de kolon ou nan pantalon epi ou di konsa wap dan mama ou se pa sa cheri. Men cheri kijan pou m dòmi kijan pou m dòmi m te pa bò kontwò la m dòmi m pa sou vye kat. Pike a ansanm avè w. Se pa sa cheri. Humm ou bezwen moun dòmi ansanm avèk ou yon lòt fason. Achte bon kabann met anndan kay ou oo. Non se pa sa cheri lè w ap dòmi anba yon pon pon jan pou ye. Se se ti moumou ti ba ti ti ti epi ti ti rad byen bagay. Epi banm nan banm anvlope kòl yon pakèt bagay. Monchè monchè ou konnen mwen mobil men si si w pa ka ou soti defo sa nan ou cheri m pap ba w manti. M ap Map kite kay la ba ou. An men ou te gen sa pou te di m de, ou te gen sa pou te di m. Non se pa sa.
Ou te gen sa pou te di m pase ke imajine ou m kouche sou menm kabann ansanm avèk ou, m fè manje pou ou, m lave ti rad ou pou ou, ou sot nan jaden, m pran yo, menm si yo plen siman bagay ladan yo, m lave yo byen bèl pou ou. Demen si te vle lè w pral travay ankò pou ou jwenn li. Kounye a ou pa ka ap vin, pou w ap vin, oh oh sa son repwòch li ye wi. Cheri tande,

Men kounya la men mesye sa ap bat mwen m tande m pa kouche avè l. M kouche sou kabann nan ansanm a on moun, imajine w chak swa m ta pran kabann pa m pou m ba w kabann pa w. M kouche sou menm kabann an ansanm avè w men kounya la men mesye a vini l ap pale avè m la byen dous ap di m li renmen m men kounya l chanje bagay la nan menm m pa dòmi avè l. Vini m pale w zomangay. Zomangay vini m pale w silvouplè ras tonton w vini m pale w.
M ta gen wap fè 12 kech mouche ak Neri matant. Bon zo mangay le swa. Woy! M epa sou menm kabann wèm dòmi avè Djevi. Atye ak valè bri m konn wap fè hein. Ebyen epa bagay sa m di w non. Men kounya la pè Djevi fèk chita la lap pale ansanm avè m. Bon ti pawòl dous ap di m konsa cheri ou konnen kijan mari w renmen w bagay sa yo. Lap pale avem. Ehe. Kounya li gentan chanje bagay la sou mwen. Mesye mpa santim alèz m santim alèz lèm chita atè. Ehe men chita atè. Wi.
Kounya la Brita ap dim konsa wi. Ehe. Oh eeh se pa konsa moun gen mari. Ehe. Eeh chak swa mpa vle domi ansanm avèl map domi. Madan. Petèt lè map domi m mete pantalon oswa tou m gen dwa mete yon kolan m kouche. Madan. Bon kisak fò febri nan nwit konsa. Mte dwe febri. Zo manga silans men men men men 50 goud sa. Wi. Si wap pran lari an, wa achte yon bagay pou ou. Ay mèsi Matòt! Ey Matòt, m wè l gen yon pakèt gwo zewo sou li. Nèg ki konn nan goumen an lontan an pou lendepandans peyi a wi. Miyou! Miyou! Miyou!
Sa wap di la Zomangay? Yon gwo zewo! Se pa zewo yo di Zomangay. Li rele, se ewo pou di. Ewo? Wi ewo, e pa zewo. Ok, ok Matòt.
Bon m mete l la. Ebyen ale non, mwen m ap antre pou m ka al regle kèk bagay paske.